Gad kòman la mensonge pral pran lari a la Gad kòman nèg alèz menn Epi li ofri Misye ofri Muscadin 700 mil dola pou Muscadin vin atakel mesye Epi nèg la alèz konsa nan peyi a mesye Oh mezanmi Oh mesye E map di yon gwo bonjou yon gwo bonswa a chak grenn moun ki pral gad videyo sa E depi nou tande vwa a nou konn kiyès la Jimmy Cherizier Barbecue Prezidan e pòt pawòl e viv ansanm. E jèn gason sa wè la nou pranl nan dèlma 24 kay li boule li te vin chache pyès li m pral kitel esplike nou sak pase a wi pandanl vin chache pyès li nèg yo pranl on malere konsa pa gen anyen poul wè a bandi ti mesye k anlè solino yo kap tiye moun mal yo men misye eske misye e bandi eske misye e gang kounya nou ap plede tiye moun mal kounya ann dim tap fè menm jan avè nou map tiye moun nan nenpòt kondisyon esplike kòman nèg mwen yo fè bon. Jise pandan mwen nan lakay la m vin dèyè pyès mwen kay paske kay mwen boule, m t ap viv ak yon tonton m. Jou nèg yo met dife nan kay la apre lè nèg yo ale, tonton m gen posiblite pou l pou l sove ni pyès mwen ni pyès pa l. Sa l fè li menm li pran sèlman pyès pa l, li kite pa m yo. E nan moman m vin dèyè pyès mwen yo nèg yo tou jwenn avè m yo di m konsa yo te kanpe pa kouri. M kanpe m pa kouri yo di m èske gen lòt moun gen nèg k a zam la m di non pa gen nèg k a zam sèlman nèg ki la e pastè legliz lan k ap bote anndan legliz lan. Nan la nèg yo di m ann antre anndan legliz lan lè m antre Nan la pasta tap soti, pasta vini poul kouri, mezanmi yo poko kouri dèyè pasta non paske gen yon lòt frèl ka avèl. Jis pandan yo rele, m rele pasta a tout lòt frè al vin kanpe bò kotem nan, kounya la, lè nèg yo di nou ale, pasta a kouri, kounya gen youn nan nèg, gen nèg yo genyen pou kouri dèyè pasta, li ta pral kouri dèyèl poul kenbel, mezanmi yo pa kouri non, paske pasta a gendwa ap kouri l fè bri, nou menm kap vini pa dèyè nan dol la nou ka viktim, jis nèg yo dim ret kanpe m ret kanpe, tout sa yo dim fè m fèl, yo dim mache m mache, yo dim kouche m kouche. Tout sa nèg yo di m fè m fè l. Eske nèg yo ba w kou? Pa gen youn nan nèg yo k ba m kou men lè yo rive avè m nan mitan kafou an se pa avèk se pa bòs ki rive ak vin avè m nan la sou moto a m te konsyan ke nèg yo t ap tire m paske tout nèg gentan gen gentan dezasire ap bay ap brake ap bay bri tire m gen di ap ban m bal nan tèt ap sesi m e chèf fò w pase nèg yo lòd tande menn pou pwoteje moun kòmsi konsa pa annik pran moun ap tire konsa menn ok non imajine w si lè yo te tire misye misye inosan menn. Yo anpil nan nou m konnen nou tèlman mechan nou tèlman mechan m konn sa yo pral di la e fim kap fèt e pa premye fwa w wèm premye fwa premye fwa m wèw hein premye fwa w wèm bon w konnen m m konnen w depi m konnen w sou telefòn ou konnen m sou telefòn ok kounye a wè bann mechan swadizan di n rele tèt nou polisye malere sa si m fè si m touye l la kot glwa a. Esak vle di map goumen? On malere kouri kay li boule. Tout kay sa yo, tout defisi sa yo kap fèt la e nou menm? Yo di nou ann pran wout lapè, nou refize pran chemen lapè a. Tout sa yo di nou ann pran wout lapè pou malere, malerèz tounen lakay yo, nou refize fè sa. Antouka, m pral voye misye ale, nou menm si nou vle touye l nan lari a na touye l. Pagen mechan nou ye. Nou ki pran ekip vagabon ki rele tèt yo jounalis. ki kache a letranje kap ankouraje nou touye moun nan peyi a nenpòt kòman kounye a sim touye misye kot fyète a men malere sa kay li gentan boule li vin chache pyès li bon imajine w si misye ap mache nan lari nou menm pwòp polisye ankò nou wè misye nou pral dil pa gen pyès menm sil di nou edel ma 24 li sòti kay li boule nou pap kwèl nap metel nan cha a nal touyel antouka m voyel ale tande frèm e mesye vin retire vin retire fè sèswa nan men misye. Moun kap pale a rele Jimmy Cherizier Barbecue ok nou pa konn touye moun pou plezi nou pa konn nou pa konn fè moun abi nou menm peyi a beswen lapè twòp moun mouri twòp san koule twòp moun ap kouri kite kay yo jodi a fò nou fè lapè pou lavi reprann ok okipe vakabon ki beswen fè lajan sou rezo sosyo kap fè nou tiye moun mal ede mare misye voye misye ale.